Depi ou pa gen yon plan, ou pa gen objektif pou egzamen NCLEX, ou gen dwa pran l nenpòt 10, 20 fwa ou pa janm pase l. Pa bliye Florida bo 3 fwa, State New York unlimited. But li pa bon pou pran yon egzamen nenpòt 2, 3 fwa ou pa janm pase l, chak fwa w ale w ap peye 200 dola. W ap bay Pearson 200 dola. Kòb sa w te ka fè yon lòt bagay avè l. Ou pa t gen objektif sa pandan w te lekòl. Ok. Bonjour ou bonsoir non pam se nurskadou sa depan lè ou pral gade video sa guys m fè video an pou nou menm timoun kap chogo nou menm ki di m etidye anpil m etidye anpil eske ou vreman konprann sa ke ou etidye yo ebyen mwen menm m pral ba ou strateji m te anplwaye e l te travay pou mwen e 80 ne ka di 85 pousan moun ki itilize l ou 85 a 95 pousan moun ki itilize l yo pase egzamen NCLEX yo. Premyèman, ou dwe, jan wè m di w la, ou dwe gen objektif epi ou dwe fè plan w. Achte yon ti kaye. Anndan ti kaye sa a, w ap ekri, sa se plan m pou egzamen NCLEX mwen. Ou bezwen e fè yon assessment pou tèt ou dabò, gade ki kote ou fèb yo, ki kote ou strong. Ok? Kote ou fò. So, an nou di pa egzanp, si ou konnen leson ou konnen e ou pli fasil ladan ou alèz ladan yo, wap trete yo dabò. Ou kite yo, sa ki di yo, fè sa ki di yo alafen. Ok? Sa son premye pwen. Lè fini, ki jan ou pral etidye pa plis ke 4 è de tan dans yn joune? E ou gen dwa pa fè l chak jou tou. Ou ka fè l lendi, mèkredi, jedi epi ou fè l samdi, ou fè l konsa. 2 zè tan maten, 2 zè tan nan aprè midi. E pandan w ap etidye chak 30 minit inèdtan ou dwe fè w kite leson w ap etidye a epi ou pran w 5 minit brek ou bwè yon ti dlo yon ti ji yon ti fwi ou manje yon ti fwi ou fè yon ti egzèsis detire kò w deep breathing exercise and then ou retounen nan leson an ok paske w t ap etidye w te fokis sèvo an te fokis newron tout bagay te fokis so ou bezwen fè w relakse w apre sa w tounen An demen maten si Dye ve avan ou pran yon lòt chapit, revize sa ke ou te etidye yè yo avan ou pran lòt chapit lan. Ok? Ensi de swit. An, lòt bagay ankò nou fè anpil erè. Nou konnen nou gen 11 sistèm nan kò nou. Ok? Ou gen dwa pa egzanp e kòmanse nan newo, Epi ou desann rive nan pye. Pou 11 sistèm nan. Ok? Konsa ou gen dwa kòmanse nan cardio. But ou konnen cardio sa ou ladann, ou pap tounen sou li ankò. Ou fè tout sa k ladan l. E tout maladi yo, medikaman, e diagnostic test pou nenpòt e. maladi kliyan ta genyen, tout jan de bagay sa yo. Ou konprann sa m di w, medication, ki efè li l ap fè sou kliyan an si li pran l, nursing intervention, client stitching, ou fè tout jan de bagay sa yo. Lòt bagay sa ki pi enpòtan avan w antre nan yon sistèm w al fè maladi, ou bezwen fè tout fundamental nursing. Ki sa ki fundamental nursing? Ou bliye lè w te kòmanse nursing ou, Yo pat rantre nan tout maladi a avan avw non. Yo te komanse nan matyè de baz. Se veto. Mph se veto. Enjeksyon. Pa ekzanp si wap bay yon entramiskilè a konbyen degre. Jan de bagay sa yo. Mph si wap pran yon blood pressure pou yon kliyan ou. Si brasa lan pressure cuff ou itilize ou mete nan bra a. Si li. pi gwo ke kò moun nan, l ap fè tansyon moun nan, valè yo parèt vrèman ba, e si li pi piti l ap fè valè an parèt vrèman wo. So se tout bagay de baz sa yo. Ok, pa egzanp e si w ap fè yon swen katetè kijan w ap fè l, e kisa w bezwen preparasyon, si l steril ou di mwen si l pa steril, konprann sa m di w, kisa w dwe fè. Tout bagay de baz sa yo fò w konnen yo. Ok. Si w ap pran yon tanperati, pa egzanp, pou yon timoun ki gen mwen de 2 zan, e ki jan ou kenbe zòrèy lan, timoun nan gen gen plis ke 3 zan, avèk adil, so se menm jan nou kenbe zòrèy yo. So m ba ou de egzanp, m pa p fè videyo a two long. But fòk, premyèman, fò w konnen etap sa yo. San baz, san ke w pa revize baz ou, Pa bagay. Pa ale nan gwo maladi. Pa al fè maladi. Konprann? Ou ka rive nan egzamen, ou jwenn yon kesyon, ou ka jwenn 5, 10 kesyon epi ou pèdi yo. Paske ou pa t revize fondament, ou pa t revize bagay baz yo. Ou pa revize yo. Alòske lè ou kòmanse pwogram nursing, se ladan yo kòmanse. Yo pa tannik rantre nan maladi avèk nou. Ou konprann? Poukisa lè w fèk kòmanse pwogram ou wè se bay anatomi yo fè premyèman, ou konnen pati kò an, ou konprann, ou konnen kijan sa fonksyone, kòman kè an li menm li bat, kòman san sikile ladan l, se pa sa ou te konnen? Po, konbyen tip de po genyen, se sa ke nou fè. Mh. Ok. Pa egzanp, lè m di pati po, ou konprann konbyen tip de po, apresa. E ou gen dwa wè pa ekzanp e yo vin fè imobilite kòm imobilite li menm kapab vin afekte po sa. Ou konprann? L afekte lòt sistèm tou. Fò nou toujou kòmanse nan matyè de baz yo. Ok? Kesyon.

Ou ka gade video yo gen fundamento gen tout sa wèm di yo la ok li pa chè ou kapab achtel si se 3 mwa wap fè ou fè 3 mwa si se 6 mwa ou fè 6 mwa lòt bagay ankò ki fè nou pa pase nan yn tès se paske moun nan jis al konpoze de justès moun nan pa kè li leve lal konpoze de justès. lal fè kesyon gen moun konn gen chans yo konn pase but se men se pa tout tan ok so li toujou bon ou konnen tout konten ou byen prepare pou leve ou ale si ou pral konpoze ou santi ou poko bon rele pearson rebook jou egzamen an pa al konpoze. Ok pal konpoze. Anyway map kite video an la so nurses yo gade video an swiv etap sa yo si nou gen kesyon nou gen dwa relem 941 280 0745 map vreman happy pou mwen travay ansanm avew kijan ou kapab prepare egzamen ou. Anyway pase yon excellent journée pa bliye share video sa avek yon moun ou konnen kap struggle ki paka pase NCLEX li guys. Depi moun nan follow step sa yo moun sa pa fouti pa pase babay ke Bondye beni nou guys pa bliye abòne avèk chanèl lan tou guys poum ka pote plis videyo pou ou.